2 vwala yon polisye ki t ap fè travay de Latibonit yo retire l vwala yon polisye ki te kòmanse refè travay nan Latibonit yo retire l ankò vwala l kòmanse fè travay de kòm DDO yo retire l n ap mande m tann toujou sa m ap tann nan la a lè lakou a devan pòt lakay mwen kòman se fè t il ke misye kòmanse bay rezilta l ap avanse sou vilaj de Dye epi bruskeman yo kanpe misye jiska ke yo retirel mezanmi. M kwè ke fò n sispann egare wi. Si n te egare depi 5 an, 10 zan, m pa kwè ke nou egare sou kalite vwayoukrasi sa k ap dirije peyi a. Le ka di komisè Jacques Ader se yon ka pou mwen menm ki definitivman revele nan ki eta sa yo rele leta ayisyen an ye. Vwasi yon polisye depi dè zane a chak fwa ke l nan pòs li l ap fè travay li kòm polisye yo deplase l. Sa vle di kisa? Sa vle di ke yo pa bezwen polisye digne de ce nom vre se sa l vle di. Jounen jodi a nan ka sa a sa vle di pou nou ke sa k la a pa pare pou l fè eleksyon nòmal a moun sa l ap sa l bezwen fè a se sa yo rele yon kadejak elektoral sa vle di son eleksyon avèk gang kote tout moun ke l ap met an plas se moun k ap pèpetye le rèy de la vwayookrasi nan se peyi. Kounye a la ilè evidan pou tout moun si yon moun wal antre nan maskarad sa, nan krim òganize sa kap fèt la la a, wap bal lejitimite e wap konplis li. Nou pa kapab fè okenn avanse, okenn nòmalite, okenn eleksyon digne de ce nom avèk moun sa yo. Li enposib. Men Michel Soukar. Mwen panse si yon moun te doute de sa. jounen jodi a la siyal la klè paske map tande moun yo yèswa nan sa kap pase a moun yo di w kòman se fè til ke misye kòmanse bay rezilta lap avanse sou vilaj de Dye epi briskeman yo kanpe misye jiskaske yo retire l mezanmi m kwè ke fò n sispann egare wi si n te egare depi 5 an 10 an m pa kwè ke nou egare sou kalite vwayoukrasi sa kap dirije peyi a.
Michel Soukar, Michel.

kap pale avè w il est tan ke n tande moun ki nan lari a kap soufri nan lari a kap do sa kap pase Wi men lari an pa epi toujou gen Bondye ou lari an pa toujou gen rezon Michel Soukar. Eske fòk nou pa ta atann Ah wi rezilta e se kiyès ki komisè gen Yvon rezon se Cantave tou? moun se moun se moun ki pòt pawòl nan polis chak maten kap baw manti yo. Wi alò Michel Soukar eske fòk nou pa ta atann rezilta e komisè Yvon Cantave tou li menm? Ah bon sa vle di ke vwala yon nèg ki tap fè travay li yo retire depi w pa entèwoje sa wap tann rezilta lòt moun yo mete a. Sa w konprann entèwoje? Non, sa pa yon pwosesis de seleksyon. Yon pwosesis de mitasyon anndan lapolis la, se yon pwosesis nòmal. Mesye, fò n pa pè di bagay yo jan yo ye a non. M ap di nou yon bagay, m entèwoje tou lè fè avèk nou la a. M di ke vwale yon polisye ki t ap fè travay de Latibonit, yo retire l. Vwale yon polisye ki te kòmanse refè travay nan Latibonit, yo retire l ankò. Vwale l kòmanse fè travay kòm DDO, yo retire l. N ap mande n tann toujou. Sa m ap tann nan la a? Lè lakwa devan pòt lakay mwen. Nou pa gen ase lakwa deja. Puiske chanje on polisye de on sektè a on lòt se on pwosesis ki nòmal, èske gen de reyaksyon ke nou ka genyen ki pa twò antisipe e ki ka de nati a frajilite, frajilize pwosesis lan? Le pwoblèm Wisly, se ke se pa le ka de Jakadè sèlman. Pandan tout ane ki sot pase la yo, depi yon polisye ap fè travay li kòm polisye, yo ba l pwoblèm, yo retire l, jiskaske gen yo ki oblije kite peyi a, paske yo menase pwòp vi yo anndan menm enstitisyon an.
Sa rive, Michel Soukar, nan kontèks kote ke otorite yo anonse deplwaman Force de Répression des Gangs nan, a pati de an di nan 2 semèn Michel Soukar. Bon, sa m kapab di w pataje avè w avèk piblik la kòm enfòmasyon ke m genyen, se ke fòs sa ki te prevwa pou 5000 lòm jiskaprezan yo poko reyini 1000 lòm. E se trè posib ke se sa k ap pase nan Mwayen Oryan ki frajilize antrepriz sa. Li poko reyini 1000 lòm, li reyini apeprè 910 zòm. E 910 zòm lan genyen ladann sèlman kèlke Tchadyen, kèlke Ivwaryen. Salvadore Guatemaltèk e dè Mongòl. Ah nou poko janm tande sa. Potansyèlman mesye ki te deja sou teren yo deja paske Salvador gentan gen moun la deja e Kenya gen moun la deja e Guatemala Wendell m kwè nou gen de twa peyi ki gen moun la deja. Kenya pa Kenya pap ladann. Daprè sa m konprann Kenya pap ladann. Oh.
Sa ki sa ki sa ki reyisi reyini la a se kòm mwen di w se Tchadyen, se Ivwaryen, se Salvadorey, se Gwatemaltèk kèlke pe, epi m kwè ke kòmandan fòs sa a se pral yon jeneral mongòl ke. Donk, nou poko prèt pou nan Senmilonn nan. Paske pa bliye yon bagay. Men se 7500 an m tande yo pale kounye la. 7500 an. Wi, men konbay ki te rive. Lèzetazini bezwen tout resous li pou l fè fas a yon Iran ke l te souzestime kapasite l. E jounen jodi a la a, Ayiti pas toutafè. au dernier rang des préoccupations donk tout pawòl k ap pale la yo an tèm konkrè kòm mwen di nou e m ta swete m twonpe m yo poko rive mil òm sou senk mil òm nan donk gon pil manti ki ap bay ayisyen pou fè nou dòmi pandansetan y ap tolere gang y an alyans ak gang yo fè yon eleksyon kadejak sou nou epi nou menm li lè pou nou ouvè je nou pou nou konprann jwèt k ap fèt la la.